Bonjou bonswa tout moun, jan nou konnen sitiyasyon an vrèman konplike pou le moman e tansyon ap ogmante pami popilasyon an, tout moun ap tann rezilta kisa ki kiyès ki dèyè krim sa a ke yo fè sou prezidan nou an prezidan Jovenel Moïse, konsa tou gen anpil peyi kap fè ankèt pa yo, kap fè envestigasyon pa yo tankou. peyi Kolonbi ki sanse enplike nan sitiyasyon an vrèman pwofon epi gen peyi Venezuela gen prezidan Maduro ki te al chache fè envestigasyon pa li paske li tande ke Venezuela sanse enplike nan sitiyasyon an li menm lal chache enfòmasyon pa li paske li vle make sure ke Venezuela pa enplike nan zak malonèt sa a, se sak fè li menm li t al mennen envestigasyon pa li pou l make sure ke li konnen verite an. Se konsa tou li t ap di kòman sa fwase li, li sanse santi ke li konsène nan sitiyasyon sa a paske Ayiti se peyi se zanmi li, menm ki gen anpil moun ki panse ke aprè rankont prezidan Jovenel avèk Venezuela bagay yo pat pase twò twò byen paske peyi an paske akoz de vòt ki te fè kont Venezuela Prezidan Maduro di ke Ayiti se peyi se zanmi yo ke li ye li pral fè envestigasyon e li pral vini avèk plis enfòmasyon epi li menm fè konnen ke Menm mèsenè sa yo, se pa menm egzakteman menm yo non, men gen anpil mèsenè kolonbyen ki te enfiltre peyi li an 2020, li te kenbe yo paske yo te sanse vle fè menm bagay lan sou li tou, epi kounya la a pandan map pale avèw la, nan menm semèn sa la a li fèk kenbe menm 3 ladan yo ki te enfiltre epi li arete yo, yo nan prizon Venezuela kounya la, epi sa ke li di ankò ki vrèman konsène peyi Dayiti, li fè konnen ke krim sa ki fèt la gen anpil moun ki fè kòm si yo pa konnen, men yo konnen, li di konsa peyi Kolonbi konnen egzakteman sa k pase an, paske gen pami nèg sa yo, gen anpil ladan yo se ansyen militè ke yo ye, Epi konsa tou genyen ladan yo ki gen pwoblèm avèk lajistis. Li fè konnen ke mesye sa yo ki gen pwoblèm lajistis lan sitou, yo pa ta sipoze ba yo viza, yo pa ta sipoze ba yo paspò pou yo kite peyi an pou yo vini an Ayiti. Epi li di konsa, lè gen tout pil militè sa yo k ap sòti, peyi Kolonbi sanse okouran de sitiyasyon an paske se yo menm ki pou ba yo feu vert pou yo kapab deplase. Sa veu di ke tout sa k ap pase an gen anpil moun ki konnen n k ap fè k ap pran pòz ke yo pa konnen. Epi li menm fè konnen ke Tonton Sam ta sipoze konnen sa k pase an paske yo menm yo gen sanse 2 ajan yo yo toujou konnen yon seri de bagay k ap pase, li ta enposib pou Tonton Sam pa ta konnen egzakteman sa k pase an paske jan bagay lan òganize an, li òganize depi nan peyi Etazini, nan Florida, nan yon konpayi de sekirite ki byen òganize pou jan de bagay sa yo, yon seri de bagay klandestin. Sa vle di ke bagay yo kòmanse kontak lan se Florida ke li sòti gen avèk konpayi sekirite sa a. Sa vle di ke moun, anpil moun sanse okouran de sa ki pase a. Jan nou konn tande an, li menm li di li pral fè ankèt pa li, li pral fè ankèt pa l pou l kapab vini avèk yon rezilta pou nou. Ban m tande plis de kisa ke l di epi m ap trans, m ap tradui pou nou. Li di yo ap eseye pou yo mete Venezuela nan sitiyasyon sa a. Yeah, li fè konnen ke li tande ke yo di gen Venezuela nan sa k fèt la. Li di Kolonbi gen yon bagay ki rele falso positive, se lè ke yo gen yon krim ki fèt olye ke yo admit yo admèt ke krim nan fèt, sa vle di fas a sou pozitif lan se tankou yon, se pa ni wi ni non ke yo fè li, sa vle di ke ou pa, pa gen yon rezilta final pou di konsa ke yap kondane moun ki fè krim nan. Map tande l toujou, kisa ke lap di? E ankò, li fè konnen ke, wi, li fè konnen ke li vrèman apresye fason ke pèp lan, pèp ayisyen an reyaji nan sitiyasyon sa a. Li fè konnen ke se menm jan avèk Venezuela, lè yo te antre an Venezuela, yo te vin eseye fè menm bagay lan, pèp Venezuela te kanpe. Se sa k fè, sa ke yo te vin fè an, pat rive pase e li gen tèlman prèv de sak pase an e li menm fè konnen ke nan semèn kap vini an yo lap vini avèk plis prèv epi lap make sure ke yo pa mete yo pa enplike Venezuela nan sa kap fèt lan la a. Banm tande plis toujou epi map fè nou konnen sak pase. Yes, menm jan avèk Venezuelan yo, yo te pran lari an pou yal chache enfòmasyon. Yo pral chache moun yo. Li di nan pami moun sa yo te gen 26, 28 asasen ladan yo. Jan ke mwen di nou an, gen kèk ladan yo ki gen pwoblèm avèk lajistis nan peyi yo. Wi, li fache anpil paske li di ke yo pa ta sipoze bay moun sa yo paspò pou yo kite peyi a. Paske lè yon moun gen pwoblèm avèk lajistis, ou pa sipoze kite peyi a. Se sa ke li fè konnen. Antoulèka mezanmi, se enfòmasyon sa ke mwen te pote pou nou de ki jan prezidan Venezuela a, prezidan Maduro te fache e li menm li di l ap pote men avèk sitiyasyon k ap pase nan peyi Dayiti an, pou l kapab vini avèk prèv kijan bagay lan pase paske li konnen ke Ayiti toujou Ayiti se zanmi li ke Ayiti ye e li menm li vrèman bagay la vrèman touche li. Antoulèka tout mezanmi si se premye fwa w vin sou chanèl lan pa bliye abòne w ap klike sou ti bouton sa ki anba videyo an epi w ap klike sou ti klòch lan Se sèl fason pou resevwa tout enfòmasyon, tout videyo ke map vini avèk yo. Antoulèka, na won lòt lè. Ou te sou Tag Kreyòl avèk Magda Labi.